Gon bann moun wap rele zanmi son bann trèt makiye wi yo ye se ou k pran yo pou moun ou konn rezon anpil dè fwa ki fè ou la anyen pa janm rive w se pwoteksyon bondye paske anpil konplo k fè sou do w.

Nou pral fon ti pale w de fi sa ki zanmi w lan, nèg sa k zanmi mennaj ou an pou w fon fason pou w antre an nan mitan yo I don't know like sispann fè tout fanm konfyans ann jis mete l konsa ok so e pa bliye pandan wap gade videyo sa pou ba li yon thumbs up abòne ansanm avèk chanèl lan si ke w poko fè sa epi ann gade so make sure ke w gade tout videyo sa. Alright cuz wap jwenn youn ou 2 grenn enfòmasyon ki ap itil ou kanmenm. Alright so umm gen defi ou zanmi ansanm avèk yo se pandan ke ou nan yon relasyon se jis m te kapab di ou pa bezwen nèg sa alright ann pa dil konsa so se jis diw se jis poum diw ke ou pa sipoze fè moun konfyans nan relasyon pe enpòt fi l ye a moun legliz K ap chante nan koral oubyen k ap preche legliz, depi se fanm li ye, se yon bòbòt li genyen, ou pa sipoze fè l konfyans nan relasyon w. Paske men moun sa yo, sitou moun sa yo k ap rele w sis la. Sis, sis, sis, se yon bann rat, se yon bann koulèv yo ye. Pou w vire dèyè do w, se yo k ap ta. ta kou dèyè do w alright so si ke ou nan yon relasyon ansanm avèk mariw oubyen ou nan yon relasyon ansanm avèk ou jis nan koup ou an mennaj I don't know whatever lè ke ou nan jan de relasyon sa yo se sur ke ou gen zanmi m pa di ou pa gen zanmi ou ka fè zanmi w konfyans jis make sure ke gen yon limit nan konfyans lan so vini avèk kèk nòt konsa pou m pa bliye alright. So premye bagay lan, se fè atansyon ansanm avèk jan de fanm sa yo. Premyèman, lè ke w nan yon relasyon, ou lakay ou oubyen w ap viv lakay ou ansanm avèk nèg ou, zanmi fi rete deyò. Pa aksepte zanmi fi nan kay ou, nan relasyon ou, nan fwaye ou. Paske sa pa bon. Alright So si ke ou ou gon ou biznis, ou ap fè biznis ansanm avèk patnè ou, zanmi fi ap vini nan biznis lan pa aksepte bay ti woulib sa a. Koz ou mèt kwè m nan menm machin sa a ti woulib sa ap fèt lan se nan menm machin sa a bagay ap fèt tou. So nou konn sa m vle di a. Lòt bagay lan se, si ou se kretyen ou anndan legliz, Pa fè tout fanm ki anndan legliz yo konfyans ansanm avèk mari w pou swadizan rezon an. So bagay afè afè chak dimanch oubyen chak lè legliz fini oubyen whatever ap bay ti wili blan, koupe sa medam, bagay sa pa genyen l nan mari w, paske moun nan legliz, oubyen l gen bèl figi, Ou byen. Abdou sa gen moun ki grate sousil ki makiye gen fa nan bouch li li pi konvèti kon moun ki gon rad tou long sou li a tande gen moun ou ka wè rad la tou long sou li mantil nan tèt li l abiye tou de blan l vin pran sentsèn li je brade rad li blan mantil blan soulel blan li metel tou de blan son sen l ye epi anndan son sendenden ke l ye e pa rad ou met sou ou a ki fò se kretyen ki nan koral oubyen l kanpe ap preche oubyen ap dirije yon legliz pa vle di li se kretyen pou sa. Take my word for it, I'm telling you, sa pa vle di li se kretyen pou sa. Anpil dè fwa, pito w pito w ou fye moun sa yo, e pa fye non, kòman mo an di, pito w pè moun sa yo ki anndan legliz k ap pran pòz yo se kretyen an, epi w ou ouvè kò w bay youn ki nan lari an, paske. Anpil fwa nou jije moun ak pantalon, gen moun ki gen pantalon k ap fè levanjil kon lòt ki gen gwo ròb lace. Paske sa k nan lari a ou gen tan konnen l, bagay. Whatever but sak nan legliz lan son bann moun yo moutre w vizaj yo yo moutre w bèl ti figi yo epi yo moutre w bèl ti figi yo yo moutre w son bann moun ki ap vini legliz pou pran mari w oubyen pou pran mennaj ou kap kouche avèk mennaj ou oubyen kap kouche ansanm avèk mari yo anpil lè fwa so si w son yon kretyen yon kretyèn aah m. Pa pran sa pèsonèl si sa pa regade w. Son konnen moun kap vekse nan video sa se petèt moun video a mache avè yo. Ay byen nan. Alright so lòt bagay lan se. Janm te di an sispann mennen zanmi andan kay ou, sa se afè relasyon pa w, zanmi rete deyò. M pa di w pa envite zanmi lakay ou, But make sure ke lakay ou rete bagay pèsonèl, moun pa nan ap pede moute desann lakay ou, epi talè w tande moun nan ti zanmi ansanm avèk mennaj ou, epi sa w tande a, humm mennaj nou bay yo grap deyò a. So, jan de fi sa yo, ou byen ansanm avèk yo, yo jalou de ou san w pa konnen. Yo jalou de relasyon w, yo jalou de sa w genyen, yo kwè nan nan tèt yo ou pa merite sa ou genyen an, se yo k pou genyen l. So, yo panse yo se bèl fanm oubyen yo gen gwo bouda, bagay. So, mesaj pou nou jan de medam sa yo, se ke pa gwo bouda, se pa bèl lan ki fè on nèg marye avèk on fi, Oubyen ki fè on nèg bagay so gen plus ladan l toujou. So certes, nèg la ka kouche w paske w gen gwo bouda oubyen whatever l ap kouche w but sa pa vle di l pral kite madanm ni, li pral kite relasyon l pou ou. So, fè tèt ou, aprann, aprann leve eskanp figi ou, sispann kouche avèk mari moun, sispann pede pran nèg moun pou swadizan paske w ou panse w ou pi bon, paske. Tout sa w fè nan lavi an lap tounen kont ou alright gon bagay ki rele karma li pa janm miss gras moun alright anpil da fwa ou konn wè yon seri de fi kap di oh yo poko poukisa yo pa janm ka marye oubyen poukisa yo paka janm jwenn yon bagay zanmim se sa w fè wi anpil da fwa kap ki tounen nan dèryè ou se pa paske w pran yon bèl fanm non ki fè yon nèg oh m son bèl fanm epi gade ak ki fanm nèg sa al marye now Se pa konsa bagay la ye. So, se sa w fè wi k ap tounen nan dèyè w. E anpil dè fwa, nou fin marye tou, ou wè, ou wè, ou wè, ou wè ou ap pase mizè nan yon relasyon oubyen, um, moun la, nèg ou la ap pede moute desann, se anpil dè fwa se sa w te konn fè wi ki ap tounen dèyè w tou. So, se sa k fè li enpòtan pou, pou. Pou pou aji pou ouvè de zye w pou pou konnen pou pou aware like pou vrèman konnen kisa wap fè paske tout sa w fè li gen yon bagay tout sa w mete deyò li vin jwenn ou back an retou so li enpòtan pou nou kapab make sure ke Nou Pa fè zanmi konfyans nan relasyon nou zanmi fi oubyen zanmi gason but zanmi fi yo pi rat ankò yo ap vin lakay ou yap rele w sister depil pat soti nan menm trip ansanm avèw li pa sister w vre menm si son w zanmi lontan m te kapab di son w zanmi lontan lontan ou di ok ou ka fèl konfyans a san pou san whatever bagay la but gen yon seri de bagay ou pa sipoze kite moun nan fè part de li like gen bagay gen bagay nan relasyon ki Sipoze rete bagay nan relasyon ou. Moun nan pa sipoze konnen tout sa kap pase ladan l. Si nèg la te ba w yon bon bagay yè swa ou pa oblije al eksplike l sa. Ou konprann sa m di w la paske sa yo se bagay ki kreye jalouzi, ki kreye yon pòt ouvè pou moun nan pral chèche konnen tout kisa nèg la fè pou li menm pou l ka gen l tou. So make sure ke bagay relasyon ou rete bagay relasyon ou, bagay zanmi w rete bagay zanmi w epi konsa na ka jere bagay sa paske bagay yo myèl deyò a. Moun nan byen ansanm avèk ou, pandan se tan l pa byen ansanm avèk ou vre. L ap. Tout sa k nan mind li, se fè w mal, se fè w on seri de bagay, pou li menm pou l ka jwi oubyen pou l ka genyen sa ou menm ou genyen an, paske li pa bezwen konnen kijan w te genyen l oubyen kijan, paske anpil dè fwa, ou ansanm avèk e e mennaj ou, ou ansanm avèk mari ou, ou gon, ou gon. Nou gen yon plan, nap travay, tout sa nou genyen nou genyen li ansanm paske nou travay, nou genyen plan. But, pi devan, lè ke sa vin mye pou ou menm ansanm avèk mennaj ou oubyen mari ou, yon lòt moun ki sòti kote l sòti an, li pa bezwen konnen ki pil mizè ke ou te pase pou te genyen sa nou genyen an kounya, Sèl sa ki nan tèt li se ke ou pa merite l ankò, fòk li fè tout sa l kapab, bay tout kan kabann ki genyen pou li menm pou l ka pran nèg sa a ki nan men w lan paske swadizan ou pa merite l. So lè sa a li enpòtan ou konnen ke se pa tout moun ki ap di w sist ki sister w vre, se pa tout moun k ap di w li se zanmi w ki se zanmi w vre, e pa tout moun k ap di w li renmen w ke l renmen w vre. So. Pran, pran anpil prekosyon. So, pran anpil prekosyon nan bagay sa yo. Li al eseye pale ansanm avèk li. Si l te bon fanm, li pa t, li t ap jere sa yon lòt fason. Se swa li t ap di l, m pral pote mennaj ou oubyen madanm ou plen, oubyen li make sure ke li demake l. But, medam yo pa bon deyò a. So, w oblije aksepte l ke medam yo pa bon deyò a. So, sa k enpòtan pou yo, se yon grenn dola, poutèt yon grenn dola, yo bezwen. Bagay la grav. Sispann fè ee tout tenten, sispann bese figi w, sispann fè tout salopri ki egziste jis pou w ka gen mari yon moun oubyen pou w ka gen yon bon bagay paske at the end of the day jan w te pran l lan e konsa l ap kite w pou l al pou yon lòt. So ou panse l pat pou ou, ou konprann? So medam m espere ke nou enjoy video sa, moun ki nan relasyon yo, moun ki marye yo konsa na kapab fè atansyon, na kapab konnen ke se pa tout moun k ap griyen, se pa tout fi k ap griyen dan ansanm avèk ou pou konnen ke l se zanmi w li ye paske anpil nan yo yo fake. Pifò nan yo yo fake, son bann made in China yo ye, so tout sa yo vle yap ri ansanm avèk ou anndan kè yo gonfle paske yo rayiw pou sa kew pouse li. So kenbe tèt ou vrèman wo, kwè nan tèt ou e si yon moun fè w yon bagay konnen ke sa pa gen anyen pou wè ansanm avèk ou se e e se fason moun nan se li menm epi konsa kontinye viv viw Alright so m espere ke ou enjoy video sa a, wa ba li yon thumbs up si w te renmen l epi wa kite comment pa w lan anba nan seksyon an and pa bliye abone ansanm avèk chanèl la guys pataje video a and nap wè w ankò nan yon lòt video bye